So m pral pwouve nou ke Repiblik Dominken se pou Ayiti, tè sa se pou nou l ye, si kanal nou n ap fouye yo pa ka enpeche nou. Ok. Non pa m se Garçon Davidson, m ap fè nevyèm ane, m lekòl Lespwa pou Ayiti, Wanament. Ok. Le fèt ke lè Espanyòl yo te la, lil la te vin divize an de pa yon trete ki rele La Traite de Ryswick, kote ke Espanyòl yo te remèt pati lwès la a Lafrans ki se boukanye yo ki te nan Lil de la Tortue. Epi Repiblik Dominiken te a lès. Kote ke Fransè yo, lè yo vin rive nan il la, yo wè il la pa ka pwodui, pa gen lò ankò, pa gen iranyòm ankò. Sa yo fè? Yo gade tè a, yo wè tè a ka pwodui, yo di, ann ale, ann al ak avèk agrikilti. Li te gen yon gouvènè ki te rele Nikola Ovando, Ovando. Ovlando pote kann soti enpòte de zil Kanari vin plante an Ayiti ki se la kann a sik pou te fè kann pou vann Lafrans, pou vann tout peyi nan mond lan. Kounye a la, lè yo vin gade yo wè Endyen yo pa ka fè travay sa. I gon chèf relizyez ki te rele Las Casas. Las Casas di. Ann al chèche nwa an Afrik, ann achte nwa pou n kapab vin fè yon travay di paske nwa pi rezistan nan tout sa n ap fè paske nwa pi bon. Lè yo fin fè sa, yo achte nwa an Afrik, yo vin avèk yo sou yon bato ki te rele negriye kote ke bato sa te santi anpil, yo fè bezwen yo tou sa. Ok. Se konsa istwa a t ap kontinye. Te vin gen yon trete ki te vin siyen ki se La Traite de Bal. Espanyòl yo te kwè nan lò, nan kiltive lò. Lè Espanyòl yo fin pran tout lò ki nan pati lès la, yo remèt, yo siyen yon trete, yo remèt tout tè a ak Lafrans ki se La Traite de Bal. La Traite de Bal sa vle di tout il la vin pou Lafrans. Nou menm nou te goumen pou endepandans. Yo di pou yon pèp fò endepandan, fò lib. E nou se la premyè repiblik nwa di mond. Nou fin goumen pou endepandans nou. Ayiti se pou nou. Depi ou tande yo pale de lil dayiti, yo pale de repiblik dominiken, yo pale dayiti, yo pa rekonèt dominiken kòm yon nasyon, dominiken pa yon pèp. Pou yon pèp, fò w te goumen pou tè a oubyen ansèt ou te kite li pou ou. Dominisyen se yon pèp ki mele, se espanyòl, bouzen espanyòl, yo pa renmen lekòl vre, yo pa renmen sa vre. Gen anpil ayisyen ki pi byen fòme. Se konsa istwa a kontinye, pa la trete de bal. E sa k fè Bwaye te gouvène yo pandan 21 an, li te dirije lil la antye, se paske ke Bwaye. te konn dwa li men li te konn la pre ke de bal li tal plase drapo Ayiti an Repiblik Dominiken kote ke nou tap dirije an Repiblik Dominiken men poze tèt ou yon kesyon sak fè nou paka dirije Repiblik Dominiken an ankò sak fè sa se paske ke lè rivyè era lè bway fin pati an Dexil rivyè era ap bat poul vin kolonize Repiblik Dominiken lè misye rive Wanament Dahabong yo boule Pòtoprens yo kraze kapital la li oblije retounen Pòtoprens. Konnya la, poze tèt ou kesyon, men esak fè nou paka rele Haiti nan loni? Nou rele Repiblik Dominiken nan loni? Non! Pou rele Repiblik Dominiken nan loni, fò gon lame, fò gen manje, fò ka manje bon manje pase nou. Kòman map mande yo poum pran tè a yo pandan se tan yap byen manje pasem? Konnya la, si kanal sa fini, nou gen tè, nou gen dlo, konnya na pwale nan lame, nou gen kòb. Na pwale mwen rele yo nan loni, nou rele la trete de bal, epi nou rele la trete de wiswik, nou rele fransè, nou rele espanyòl, Lè nou rele Espanyòl sa yo, yo pral di konsa ke yo pèdi, Repiblik Dominiken se pou nou. Se sa k fè w te wè Luis Abinader tout zo nan kò l souke. Li wè pèp ayisyen kòmanse klè. Jojo pa t mouri pou grenmesi. Jojo te vèse san l pou nou. Tande!
Se sa k fè ke Repiblik Dominiken se pou nou. Le jou ke Ayiti chanje, nou pral pran Repiblik Dominiken. Si yo vle yon endepandan, yon vèp lib, yo vle yon nasyon, y ap peye chak grenn tèt Dominiken. E yo pap gen fòtin pou yo peye nou pou chak grenn dominiken. Lè sa a, Repiblik Dominiken ap nan nasyon. Se sa fè m di nou, Repiblik Dominiken se pou nou. Repiblik Dominiken frekan anpil, yo sou moun anpil. Sou lil Dayiti, n ap fouye yon kanal. Nou ap fouye yon kanal pou yo vin di Ayiti kanpe sa. Sa se bagay derespektan. La premyè Repiblik nwa di mond, apre Lèzetazini an 1776. Se nou menm ki te pran endepandans nan amerik la, men kounya la se paske politisyen nou manke bon, nou se le sèl pma damerik, sèl nou ki pa gen kòb nan amerik la. Map di tout ayisyen, mete tèt kole, mete tèt ansanm pou n chanje ayiti, kit ou te potestan, kit ou te voidouyizan, sak ka priye priye, sak ka jete dlo jete dlo pou nou sove ayiti, viv ayiti, viv yon lòt nasyon.